Vwala medam mesye bonjou bonswa sa pral depande lè nou rantre lakay nou ebyen kòm nou tout konnenn dosye kap fè aktyalite sou tout rezo sosyal yo nan moman se yon kesyon de pastè Armel Lafleur ki ta fon demonstrasyon seksyèl nan mitan yon asanble avèk yon minè ki ta swadizan di se pitit li men Nou kapab konstate ke jan de aksyon sa yo, yo pa ta sipoze fèt nan kèlkeswa sitiyasyon. Kit li te piblik, kit li te prive, yon papa pa ta sipoze ap fè jan de aksyon sa avèk pwòp pitit li. Ebyen, mwen menm kòman m wè l, menm Bib la di w sa, kèlkeswa moun k ap lonmen non Bondye anven, Bondye gen pou l avili w. M panse ke se moman ki rive. pou Bondye avili Armel poul moutre nou vrè vrè vizaj Armel ke misye pa yon pastè ebyen gen anpil moun ki ta pral reyaji sou aksyon misye a nou ta pral jwenn ke Macdy Talon ki se chantè Harmonik misye reyaji e aprè tout tole pawòl anpil ki fèt sou rezo yo ebyen mesye komisè gouvènman Jacques Lafontant misye envite pastè Armel. vin nan pakè pou l reponn avèk de kestyon, ebyen medam mesye nou kapab konstate l avan nou rive pi lwen an nou abòne avèk chanèl la pataje videyo yo avèk zanmi fanmi nou pou n ka rann travay la pi fasil. Zanmi m, pou w toujou rete konekte ansanm avèk nou, ou gen pou devwa abòne avèk chanèl la. Sa se chanèl pa w. Sa se lakay ou. Envite yon zanmi, yon fanmi, vin abòne chanèl la. Konsa travay la ap fèt pi fasil. Abòne avèk chanèl la.
Nou fè Nou fè ayisyen konnen ke se nou sèlman ki gen kontak avèk Bondye epi yo menm menm menm yo pa ka gen kontak avèk Bondye yo menm. M gade yon pil ti videyo k ap di konsa ke w ap travay pou w al mennen moun nan syèl. On kote yo bay viza pou al mennen moun nan syèl epi w ap fè jan de bagay sa yo? Monchè! E pa de fi kap kriye la etazini. Ou konn ki tip de medam kap kriye? Ti medam ke yo te moleste lè yo piti. Ke kap eksplike men sak te rive yo e yo oblije soti pou yap dil paske ou derespekte pitit fiw la. And sesi mwen menm m pa kwè pitit fim antouka fòk pitit fim moun ta fon bagay konsa. Ou byen poum ta fon bagay konsa avek pitit fim ta pastè nan may foli pran pòz kem konnen pase tout moun m son moun lontan depi lontan map fè live m te konn kouri dèyè moun pou pou ti sourit m te konn kouri dèyè moun pou pou plezi ki te konn gen twòp an ayiti paske m di sa son machann plezi m ye son machann mizik mwen ye men w paka bay. mizik chak jou paske timoun nan rive gon lè se se leson l pou l konnen paske se yo ou bezwen pou asire peyi an demen sa wap fè an la pa itil nou anyen sak fè w ka fè l se paske ou vin gen twòp pouvwa devan yon ekip moun ki egare ki chita nan yon legliz that's why you can do it E map di w sa, a lepòk Marie Laurence Lassègue te minis, ou pa tap ka fè l legliz lan tap fèmen. Si Marie Laurence Lassègue te minis, li tap fèmen. E map tou di w sa tou, videyo ap kontinye, plizyè moun pral soti. Menm lè peyi an tout politisyen, tout moun yap di yo pa bon, gen de nèg serye ki pral rive sou ou. Gon de grenn kanmenm m panse kap rive sou ou. Menm lè pitit ou gen bagay ou pa fè. Gen bagay nou pa fè mesye pastè nou ye nap ansenye si w panse sa w fè a bon vin fè l la etazini vin fè l la kanada ebyen moun kal legliz mesye sak nan tèt nou sak nan tèt nou nou pa konn gen de pastè n pa sipoze swiv. Vin fè sa non legliz isit pa ti zanmi. Pou gon bèl pitit fi konsa epi se pou pran devan wap kola devanl nan pòz nan pòz seksyèl epi ou di zam kòmsi kola avèk zam aparèy kola avèk aparèy. Ou pral pran ti sanksyon wi frèm. Em tande nan video ou di konsa ke ou lage sa bann visye yo pou yal fè bri deyò a. Sam pral jwenn nan live sa? Kisam pral jwenn nan live sa? Ki kòb m pral jwenn? M gen tout sam bezwen deja. Pastè Amel m gen tout sam bezwen deja. M pa konnen w, ou pa konnen m, but m reponn ou menn. Paske jodi an la nou menm ayisyen nap mal itilize entènèt e nou menm pastè bon wè pastè Mackenson ke m konn wè kap fè de bagay misye pap janm rive nan nivo sa w rive a m espere ke gen otorite peyi sa peyi dayiti m espere menm si se pa yon grenn menm si se ta yon grenn oubyen yon de grenn pou yo rive sou pou yo rive sou legliz ou an sa w ap fè a pa bon mesye si se manti n ap bay moun yo manti pou nou pran ti kòb la nan men yo fè l nou fini but this that went too far w al twò lwen menn e pou w kanpe pou w ap di sa se pitit biyolojik ou se mennaj ou yon bèl pitit fi. Gon bèl pitit fi. Pitit fiw lan pa sipoze panse sa ok. Paske genyen yon limit e antanke pastè ou pa sipoze fèl. Limit yon papa avèk pitit li se nan maryaj pou yap danse si pitit fi la ap marye. Oubyen yon lakay ou gendwa pran pitit fi ou ou virel. Men pa gen tout rive sa la. Pa gen tout ak kòmsi cool sa la. Ou bezwen montre. Sispann di amen nan tout tenten. M espere, m espere ke m pa sèl atis ki pral pale sou sa. M espere ke, kòm dènyèman lè polisyè, ti polisyè nou te pran avèk videyo pòno a. Video a te fè tout entènèt, m te pale, pèsonn pa t di anyen. So m espere sèt fwa si bagay sa yo n pa kontinye. Ou pa ka pran pitit fi w pou w ap kole devan avè l aparèy pou tout dèyè tifi an awondi nan yon kamera ap gade. Jan dèyè pitit ou chita sou ou sa bay anvi vomi pas sa ou si se de bagay on abitye fè lakay ou kenbe yo lakay ou se de pratik konn fè lakay ou kenbe yo lakay ou se siw gen 4 bèl pitit fi ak on bèl manman men paske ou pa on bèl gason ou pa on bèl pitit fi pa fèl bagay sa yo nan figi moun. ok pliz m espere ke gen bon sanksyon kap pran kap pran kont legliz ou an mesye nou woule moun twòp nan farin nan legliz an ayiti m espere ke m espere ke video sa kòm se bagay bagay serye map pale ladann m konnen l pap fè l men si se te zen m tap fè ansanm avèk yon lòt atis m konnen l tap gentan fèt tout wonn peyi a tout wonn entènèt la. Video sa m reponn ou la pas. Video sa m reponn ou la. Ou konn poutèt kisa m reponn ou? Gen fi ki fache anpil. Gon ti dam la k rele Anne Poetique. Ti fi sa son ti fi yo moleste lè l te timoun men l sot live la l ap kriye paske w fè l santi ke sa w fè pitit ou an sa te rive l tou. So jodi a premye fwa l soti. poul pale. Jodi a e premye fwa l soti poul pale. Phélisha Ross ki se chanteuse la, sa mandan raje nèt. Sa w fè a, nou pa ka bat bravo pou li. E nap pati nan moun Dorvas. Nap pati nan moun Dorvas paske e pa de fanm kap kriye la pou sa w fè a. There's nothing cool about it. Pa gen anyen cool nan sa w fè a pas. Montre m kote nan labib lan ki di w pran pitit fou, vin fè l chita pou moun ap gade tout fòm dèyè l. Epi pou devan w kou la devan l pou w ap tape dèyè nan legliz nan legliz so mesye m panse nou rive twò lwen a peyi a m panse nou rive twò lwen nou rive twò lwen nou rive l twò lwen eske pas se paske ou konnen ke nèg pap vin fè w anyen pa yon otorite k ap vin di w anyen ki fè w ka fè l. nan monchè epi ou bo pitit fou sou bouch ou bol sou bouch ou gen 4 mennaj sa e bagay ki gadew ret lakay paske video sa ou fè a timoun pral gadel baz nèg ki gen lide moleste moun yo ou fè yo ou ba yo fòs la pou yo fè zak sa yo. Ou ba yo fòs. E jodi an la, m p ap ba w manti, pa gen pa gen yon fi ke yo konnen ke yo te moleste lè yo te timoun ke videyo sa pa anmède yo. Paske dabò, y ap poze tèt yo kesyon ki ti fi l te ye? Kounye a ou menm menm ki vin parèt ki di se pitit fi w, li pi lèd. M ap toujou yon atis frè m. M ap chante. M ap toujou ka chante. Bondye ban m ban m vwa a m oblije itilize l. Men gen de bagay fò m ka pale yo lè m wè yo. Si peyi m te bon, m t ap viv ladan l. M gen yon ti sè m anba live lan la. M pale nan non l. Ok? M pale nan non l. So frèm ou pral gen ti bagay nan menw ou pral gen ti bagay nan menw paske peyi a peyi a paka savann konsa paske ala fen nou toujou ap rele moun gang gang gang gang nou se gang tou a bagay sa yo bay moun manti pran lajan nan men yo kounye a jodi an la kounye a kounye a ou gon sèl foli pwofesè sèks ou gon sèl foli pwofesè sèks kounye a. E majorite fanm nou wè jodi an la ki nan trantèn yo oubyen nan karantèn, ki nan ventèn yo, se anpil ki pase anba jenn gason ki t ap moleste paske gen anpil nèg ki pa ka kontwole sa. E kounya mwen bay rezon lè m wè yo t ap trennen w al nan tribinal w ap kouri, sa k ap tire kou dèyè w, kè m te fè m mal. Men m wè se vre w fè l. Paske lè w rive sou nèg sa yo, ou konnen yo. Lè w rive sou yo konnen yo gon jan yo gad timoun yo gon jan yo gad timoun yo toujou anvi fè blag fè bagay yo toujou anvi rele e mon anj ma prune tout bagay sa tout granmoun deregle sa yo we know them se yon bagay ki nan yo ke yo pa ka kontwole se yon bèt yo pa ka kite dòmi so you one of them man so. Pou ki rezon ou pa janm preche sak fè w tal nan tribinal? Pou ki rezon ou pa janm preche pou ki rezon ou tal nan tribinal? Gon rezon k fè w tal nan tribinal ke yo te di ou te moleste. Ti sè m nan ap fè w fou frè m. Enben al mande l renmen. M pa jalou non men. Yo pa bal kou. Se sa selman. Men mon chè. M ta swete nou tout kap gade m la. Pataje video a. Ann pati. Pou la premye fwa ann pati nan moun da paste sa. It doesn't make any sense. Sa vre. Nan mon chè. Fok gen ti sanksyon. Fok gen ti bagay ki fet mon chè. Monchè, gen ti apèl ki pou fèt. E w pa pastè, m ap retire l. E moun ki legliz ou yo k ap vin k ap vin di amèn nan bagay sa yo w ap fè yo, m tande yon lè w kanpe w di konsa ke, Bro e mwen k ap mennen w legliz nan. Ou konn ki wout pou w pase pou w al legliz nan? Men m ap di legliz nan, nan syèl. Ou konn wout lan? Past map swiv ou ou tankou moun komsi tout moun ki vin andan saw di yo fè ou m tande gon lè w di nèg la konsa koman fè telefòn ou gen kod ou pa gen dwa gen kod sou telefòn so se konsa nou brain wash moun nou jwe nan tèt moun e past map baw m pap baw manti menn si chak moun te gon kote pou yal travay nan peyi a yo te gen lajan nan men yo. Ou pa ta p jwenn yo non. Ou pa ta p jwenn yo k ap vin chèche sali nan moun paske yo ekspèk ke Bondye ka fè yon bagay pou yo paske yo vin legliz. E moun yo pa konnen ke legliz se andan kè w li ye. Fwa w se andan kè w li ye. Pa al kite moun k ap pase w nan tenten. Pa al kite moun k ap pase w nan tenten. Sa w mande nèg la pou l ki mete l deyò kòman l fè gen telefòn pou l gen kòd ladan l. M ap montre w wout syèl la. M ap travay avè w pou al nan syèl la. Monchè m tèlman ri. Men m pa ka ri bagay yo ankò. M konnen ou pral reponn mwen lèd, m konnen ou pral bagay, kounye a pral gen yon kesyon de m te, ou te reponn mwen m te sesi, ou pral di gen yon atis, ou ka rele m ti atis tou, tout bagay sa yo. Paske m chwazi pou m fè l. Because nou redui peyi a yon kote ke nou pa konn kote pou n ale. Anh poetik si w vle w mèt monte nan live la Anh nou redwi peyi a yon kote kòmsi menn nou pèdi tout sans nou tout etik nou tout bagay Epi mesye nap itilize non Bondye pou n fè lajan Anh poetik ou mèt monte nan live la Nan Nan monchè Ou vann Ou vann diyite pitit ou la Dènye pitit